Telespektatè, telespektatris, oditè, oditris Radyo Tele Timoun, bonswa! Se yon plezi pou emisyon Dekolonizasyon Mantal rantre lakay ou, yon emisyon ki se yon espas refleksyon ak dyalòg, yon emisyon ki chita sou liv Ayiti, Ayiti, Pwezi filozofik pou dekolonizasyon mantal ki se yon zèv Prezidan Jean Bertrand Aristid. Pandan nap pale de echanj, mwen pa poukont mwen sou plato a, nou genyen 2 envite sou plato Dekolonizasyon Mantal jodi a. An nou gade kiyès yo ye, Bonsoir Zamor. Bonswa Berlinda, bonswa Presaj, bonswa ak tout oditè, oditris, telespektatè, telespektatris Radyo Tele Timoun kap viv emisyon Dekolonizasyon Mantal nan moman an. Non pa m se Zamor Pierre Woodly, mwen se etidyan nan syans. jiridik ak politik. Mwen se mizisyen, sekourist. Se toujou yon plezi pou mwen pataje plato sa a avèk 2 panelis eklere. Bonswa Presaj. Oditè, oditris, telespektatè, telespektatris bonswa. Bonswa Belinda, bonswa Zamò. Non pa m se Thomas Presaj. Mwen kontan pou mwen avèk nou nan emisyon sa a ki se Dekolonizasyon Mantal. Se yon plezi pou nou genyen nou sou plato Dekolonizasyon Mantal. Jodi a nan emisyon an nou pral gade 2 atik ki se atik 3 ak atik 4, an nou al gade ansanm kisa yo di.
Atik 3 kòd nwa a di, Apa relijyon katolik apostolik womèn, ankenn lòt relijyon pa gen dwa fonksyone piblikman nan peyi a. Bò kote pa l, Doktè Jean Bertrand Aristide reponn ak yon pwezi ki rele Gen relijyon ak relijyon.
Nan peyi Lafrans, soti lane 1562 rive nan lane 1598, katolik ak pwotestan goumen jous yo rive fè lagè uit fwa. San koule, tèt koupe, anpil pwotestan mouri asasinen. 24 out 1572, jou fèt Sen Batelmi nan vil Pari an Frans, Se masakre katolik masakre pwotestan ak kout ponya. Rivyè Lasèn te vin tou wouj ak san kadav ki te ladan l. Kòm masak la te dire plizyè jou, toupatou se te kadav. Kit se kadav moun ki tonbe nan tan kwazad, kit se sa nou dekouvri nan kokenn masak Sen Batelmi an, Tout montre kijan legliz katolik te fewòs ak opozan li yo.
Daliliyamvua ni Mawingu.
Nwaj anonse lapli. Atik 3 Kòd Nwa a pa t yon gwo sipriz pou pwotestan yo, men sètènman se te yon gwo siklòn pou dechouke, ravaje pwotestan yo kòm tout lòt relijyon sof katolik apostolik womèn. Pou tout pèp sou latè, kwayans se tankou rasin yon pyebwa. Rive koupe kwayans yon pèp genyen nan tradisyon ak kilti l pa janm yon operasyon ke moun sivilize ka pran alalejè. Sèl richès esklav yo rive pote sot ann Afrik se presizeman rasin kwayans

Bri krapo pa anpeche bèf bwè dlo. Atik 3 a anpeche esklav yo pratike relijyon pa yo libè libè, men sa pa ka anpeche yo al bwè nan sous kwayans pa yo. Tout relijyon se relijyon, men tout pa menm pou esklav yo. Pou yo, relijyon kolon yo se tankou yon men ki byen fèmen, epi se avèk pwen ki fèmen sa a menm ou vle ranmase dlo. Onzi ya maji, haifumbatiki.
Ou pa ka ranmase dlo ak pwen ou fèmen. Kapasite esklav yo genyen pou konprann afè relijyon an chita sou manman penmba verite sa a, Analfabèt pa bèt. Si esklav yo pa koupe tout rasin relijyon afriken yo nèt nèt, se paske yo santi yo pa ka ni koupe pwòp rasin egzistans yo, ni met ajenou, bese tèt, fèmen je pou pran lalin kòm fwomaj. Si pou relijyon katolik apostolik womèn nan bon tout bon, li pa t ap kontinye sanble ak yon manman ki genyen de tete, youn dous, youn anmè, dous la pou kolon, anmè a pou esklav. Kidonk, nan je pa yo, kafe relijyon kolon yo koule ak twòp ma.
Atik 4 Kòd Nwa a di, Si w pa katolik apostolik womèn, ou pa ka pran grad chèf esklav. Bò kote pa l, Doktè Jean Bertrand Aristide reponn ak yon pwezi ki rele, Relijyon kadav ou katolik?
Ensistans sou koze relijyon katolik apostolik womèn nan siyale enpòtans zam sa a genyen nan kolonizasyon an. Depi lontan lontan nan lane 146 avan nesans Jezikri, Women yo te sèvi ak zam relijyon an pou eseye donte Lafrik. Se te premye fwa Women yo te anvayi e rive fè dap-piyanp sou Lafrik lè yo te sezi vil Kataj ki chita nan peyi Tinizi. Nan lane 106 apre nesans Jezikri, drapo relijyon monte e flote an gran jan sou tout teritwa enperyalis women an ki te mezire sen milyon nèf san mil kilomèt kare sou Anperè Trajan. Lè sa a enperyalis women an te gen pisans nan tout kò l. Sòti nan zòn nò Lafrik pase nan divès teritwa Lewòp, li fè, li defè, li kraze, li brize nan non bondye l sèvi yo. Lè pisans sa a ap gwonde tankou yon gwo towo bèf sovaj, li dechalbore tout relijyon etranje ak kout kòn, kout zago. Se sa wa Konstanten bliye l pa t fè premye kretyen yo pase. Men, nan lane 312, kou l konvèti nan relijyon kretyen yo, li sele relijyon an tankou yon chwal pou l regle koze pa l. Legliz katolik apostolik womèn tounen relijyon leta a menm. Si Jezi te fèt yon dezyèm fwa pou retounen vin viv sou tè a, Li t ap rekòmanse pwoklame bòn nouvèl liberasyon an, e zotobre nan Leta ak zotobre nan Legliz t ap remarinen konplo pou akize l, jije l, kondane l e asasinen l yon dezyèm fwa. Enterè kolon yo ak enterè Jezi se te de mòn ki p ap janm kontre. Esklavaj ak libète se egzakteman pòtre lanfè ak pòtre paradi. Paske analfabèt pa bèt, esklav yo pa t bezwen fwote de je yo nan katechis taye sou mezi a pou pran sant relijyon kolon yo.

Jan nou sot gade l la, nou sot gade ansanm atik 3 ak atik 4 ki soti nan Code Noir ke nou jwenn anndan liv Ayiti, Ayiti, Pwezi filozofik pou dekolonizasyon mantal. Atik 3 a ki di, Apa relijyon katolik apostolik womèn, ankenn lòt relijyon pa gen dwa fonksyone piblikman nan peyi a. Genyen Prezidan Aristide ki pwodui yon kòmantè sou atik sa ki gen pou tit, Gen relijyon ak relijyon. Presaj ki jan ou konprann atik 3 a sitou lè nou ap gade tout kòmansman kòd Noir la gen yon ensistans sou koze relijyon katolik apostolik womèn nan. Mèsi byen Belinda. Alò, kesyon relijyon se youn nan kesyon primòdyal non sèlman pou mond avan an e pou mond kounya a. Yo te toujou itilize relijyon, sitou relijyon katolik apostolik womèn nan, kòm zam pou yo ka jwe nan mantal moun yo. E objektif lan se te ki sa? Se te genyen yon sosyete ki aksepte katolik lan kòm relijyon prensipal yo. E pou yo fè sa. yo te kòmanse pa chase lòt relijyon yo. La nou nan 1517 kote refòm nan pral vini, e pou nou wè kòmantè doktè an nan an 1562 an, an 1517 ta pral genyen relijyon pwotestan, refòm pwotestantism lan ki pral vini avèk Maten Luther. Donk Maten Luther ta pral repwoche nèg yo yon seri de bagay ke yo tap fè ki pat bon paske fason ke yo tap fonksyone a fason ke yo te vle endwi moun yo nan erè selon Martin Luther li te pwouve anviwon 95 tèz poul di mesye relijyon yo ou ankò mesye katolik apostolik womèn yo ke jan yap fèl lan li pa bon ebyen gè sa ta pral kontinye toujou. Yo pral kòman kontinye batay pou yo rive an 1562 kote ke pral genyen pral genyen batay antre relijyon katolik avèk relijyon pwotestan. Pa bliye katolik te kòmanse chase chase e chase lòt relijyon depi avan sa. Yo te kòmanse chase jwif yo e otre paske yo te vle genyen monotone nan. Yo te vle. fè kapital non sèlman sosyo, politik, epi relijye a tou, men pou yo te gen kapital sosyoekonomik lan, fòk yo te jwe nan may moun yo. E nan peryòd sa a, yo te oblije pral fè yon gè ansanm avèk pwotestan, paske nèg yo pa t dakò. avèk sa ke yo menm yo tap pwone antanke relijyon pase katolik lan li se se kòmsi se relijyon leta a menm si nou ta ka dil konsa jodi a dan letan ebyen li menm lap fòme moun yo pou yo aksepte pou yo rete nan sa yo ye a li ap fòme moun yo pou yo asepte pou yo rete nan yon kondisyon ki pa bon nan lide ke yap jwenn yap jwenn lavi etènèl ebyen Martin Luther ta pral revòlte kont sa. Men domaj, prèt katolik yo, ou ankò lòt chèf nan katolik lan, yo pa t dakò avèk sa Martin Luther t ap pwone yo. E ou pral wè, yo pral fè anviwon 8 gè, e anviwon 36 de gè antre katolik e pwotestan, anpil moun mouri tou sa. Donk, se objektif nèg yo se te genyen nan, genyen tout sa ke. e pèp la te e tout e alò se yo vle ti nèg yo se te genyen batay relijye a e batay relijye a pou yo te genyen l fòk yo te chase lòt relijyon yo e katolik li te li trè fewòs li te trè fewòs avèk e opozan l yo li pa pè pou l touye li pa pè pou l rache li pa pè pou l bat li pa pè pou l chase pou l egzile paske depi yo kon yo konnen depi yo pa ka genyen batay relijye a. Kote ke moun yo asepte tande yo e konprann e mache jan yo vle yo mache an, ebyen onètman yo pap ka genyen batay ekonomik lan ni batay sosyal lan tou. Donk se tout rezon sa yo nou pral konprann ke katolik apostolik womèn lan li te vle genyen tout e alò li te vle genyen sa nou kapab di, avantaj relijye an pou l te ka jwe nan tèt pèp la ou ankò nan tèt esklav yo tou. Mèsi Presage. Ann gade Zamor ki lekti ou sou atik 3 a? Mèsi Erlinda. Alò, lè mwen ap pwodui de analiz sou kòmantè Doktè Jean Bertrand Aristide lan ki se gen relijyon ak relijyon. e nou pa ka bliye ke dan le tan relijyon katolik lan li te kreye se nan objektif pou konstwi pwisans ewopeyèn nan. E pa bliye katolik li vle di sentete. E se yo menm ki te vin jwe wòl Leviatan ke Thomas Hobbes li menm t ap pale de li. Lòt relijyon, bon, si m pa vle di l konsa, an n pale de spirityalite ke Lafrik ki se bèso imanite an e t ap pwone, se de bagay ki kont lesklavaj. Men plis ke la relijyon ki son konstwi de metwopòl la, ebyen, yo vini ansanm avèk li nan objektif pou yo ka rann tout moun koube e avègle. E se nan kad sa menm yo vin zonbifye nou e ke Doktè Aristide li menm ap pale sou kestyon dekolonizasyon mantal la. Pa bliye kolonizasyon ke n ap pale a li te sou 2 fòm, li te konkrè, li te abstrè. Ebyen, relijyon an se wòl sa menm li te vin jwe. E pa bliye ke gè relijyon atravè le mond se youn nan gè ki touye plis moun. Relijyon katolik apostolik womèn yo, se te travay yo menm pou enstore lesklavaj afen ke yo te ka bati kapital ekonomik e politik yo. E. Se sa ki te ba yo pwisans ke yo te genyen dan le tan an. Donk, se, se, se tout sa. Lè ke mwen jete yon koudèy sou atik Doktè Jean Bertrand Aristide lan, e, mwen, mwen ka degaje kòm analiz. Mèsi Zamor, e presaj kijan ou menm ou konprann baryè sa ke kolon yo te vle mete a la baz pou koupe esklav yo de rasin yo ki se kwayans yo, kilti yo, E nou konnen jan Prezidan Aristide di l nan kòmantè l la tou, se pa yon operasyon pou yon moun pran alalejè. Mèsi byen Belinda. Donk, n ap di relijyon katolik lan, apostolik womèn lan, se egzakteman sa yo t ap chèche, mete yon baliz ou ankò koupe relasyon esklav yo avèk Afrik ki se kote yo soti a. Paske premye bagay pou yo t ap chache chanje, se ba yo yon kilti ki pa kilti pa yo. se ba yo de konesans ke yo menm yo pa t genyen avan, non fason pou yo kapab domine yo plis toujou. Yo pral wè, tout sa ke yo t ap ansenye yo, lè yo t al legliz ou ankò apre yo te fin suiv katejis sa yo te kontinye ap ansenye yo, se te de bagay ki te kontrè avèk lwa kote yo soti yo. E retire sa nan tèt yo, se pa t yon bagay ki te fasil. E nou kapab konprann trè byen, esklav yo, malgre yo t ap fòse yo pou yo batize, m di fòse, paske se pa yon bagay yo t ap fè avèk pwòp gre yo, se pa yon bagay yo t ap fè paske yo te dakò, yo te asepte jan yo t ap fonksyone avèk yo an, men, se pito yo te anba dominasyon metwopòl la. Enben, kòm Ejipsyen. Kòm te gen tan gen yon soumisyon fizik, yo oblije batize. Egzakteman. Yo oblije batize Belinda Jean-Dian. Men se pa. anyen, sa pa t gen anyen a wè avèk pou yo nou menm yo te abandone sa yo te genyen kòm rityèl lakay yo. Okontrè, pandan yo legliz la, se lòt bagay yo t ap di. Se pa sa yo di yo a. Men, katolik apostolik womèn alepòk t ap itilize tout mwayen posib pou yo koupe relasyon sa a. Pase relasyon sa a, li gen de bagay ki kontrè avèk sa Katolik Apostolik Womèn nan ap ansenye yo. Toutafè.
Alò, jan ou sot di l la, esklav yo te ap eseye priye lòt bondje pa yo pandan ke kolon an t ap fòse yo pou yo pran relijyon Katolik Apostolik Womèn nan kòm relijyon pa yo. Sa pouse n konprann tou ke zansèt nou yo, yo pa t bèt, analfabèt pa bèt. Esklav yo te vin ap mande tèt yo tou, Kòman fè nou ap vann mwen yon relijyon? Relijyon an bon pou ou, li pa bon pou mwen. Bondye a li bon pou ou, li pa bon pou mwen. E Doktè Aristide nan kòmantè l la gen yon pati li di. Si esklav yo pa koupe tout rasin relijyon Afriken yo nèt nèt, se paske yo santi yo pa ka ni koupe pwòp rasin egzistans yo, ni met ajenou, bese tèt, fèmen je pou pran lalin kòm fwomaj. Kisa w konprann de pasaj sa, Zamò? Bon, sou kòmantè analfabèt pa bèt la, nou te ka di, depi yon moun pa konn li, yo toujou konsidere l kòm kana sovaj. E pa bliye, kolon yo, alò yo soti nan yon kontinan, ki te deja gen yon ansanm de sivilizasyon avanse. Lè ke wale chèche nwa yo an Afrik pou vin mennen yo an Amerik, se pratikman nan yon lòt klima ke yo vini. Pa bliye. yo te genyen diferans lengwistik, nou pa t pale menm lang, e kolon yo, yo te itilize sa kòm zam, kote ke lè ke y ap bay moun yo kesyon relijyon an, yo ba yo l ansanm avèk de bagay ki fo. Sètadi, se kolon yo ki fè. Lekti pou esklav yo. Sa ke yo souvan ap di an, se pa li menm ki ki nan Bib lan. E jan ke m toujou di l, Bib lan se yon konstwi de de sen pou san nan mond lan sou kesyon esklavaj lan menm. M ta di se pou mye e reglemante e kesyon e koulè antre nwa. e koulè blanch lan. Donk, se egzakteman sa. Moun yo te pran nwa yo kòm de kana sovaj, yo ba yo de bagay ki pa reyèl, konsa pou yo manipile yo, afen ke yo fè yo fè bagay ki ale alankont de volonte yo, kote ke yo fè yo pratike. de bagay ki gen rapò ansanm avèk laspirityalite, men ki pa pou yo. Men, èske se yon bagay ki te fasil pou esklav yo te koupe relasyon ansanm avèk kilti, koutim ke yo te genyen avan? E, se, se, se, se, se sa a ki pral abouti menm ansanm avèk kestyon liberasyon de esklavaj lan. Pou montre w ke yo pat yo pat yo pat koupe fache ansanm avèk koutim, kilti yo. Paske se tèt ansanm aprè Bwa Kayiman, donk se se tèt ansanm ki pral libere esklav yo de represyon kolon yo. Donk se se se se egzakteman sa. Toutafè.
E si nou ap gade byen tou, yon relijyon ki ap vann rezinyans pou yon gwoup e menm relijyon sa a ap di gwoup sa a fè w travay byen pou w al nan syèl pandan ke yon lòt gwoup ki swadizan nan menm relijyon an tout privilèj yo pou li se kòm si m ta di analfabèt pa bèt esklav yo te gentan konprann li pa posib pou menm Bondye a gen yon gwoup li prefere a yon lòt. Sa w panse e Presaj? Mèsi Belinda, avan m ale egzakteman nan alfabèt pa bèt lan, kite m reprann yon kote konfrè lan t ap pale pou l di ke kote ke se blan yo ki t ap fè lekti pou esklav yo, m toutafè dakò, men gon kote konfrè lan di ke e. sa yo t ap li yo, se pa sa ki nan bib lan, se pa sa ki nan bib lan, m dakò avèk ide sa tou, men kote ke m pa fin dakò, se kote ke konfrè lan di ke sa yo t ap di a, sa yo t ap di yo dwe sen pou sa nan bib lan, alò m ap di bib lan li genyen tout pati yo, li gen kote l di pou pou esklav la obeyi avèk mèt lan, men tou l gen kote tou li di pou mèt lan dwe esklav la kèk redevans tou. Donk, pati sa yo, avan m ba ou, pati sa yo, yo kenbe yo an kaptivite, se sa k fè, Martin Luther ta pral vini avèk anviwon 95 tèz lan, pou l montre nèg yo, yo kenbe verite an kaptivite. Sa nèg yo ap di, yo kontrè avèk sa Bib lan di li menm. Donk. Ou gen ou tap avanse yon bagay? Wi, alò mwen pa t di gen sen pousan nan Bib lan non. Mwen te di de preferans, Bib lan se yon konstwi de sen pousan popilasyon mondyal lan. Sa vle di gon sen pousan nan moun k ap viv nan mond lan ki konstwi Bib lan. pou yo remèt sa ke y ap bay lan. Pa bliye, yo vann nou Bib lan kòm liv dè liv, yo vann nou Bib lan kòm yon ouvraj siprèm. Donk, e se li menm menm ke kolon yo te itilize pou manipile esklav yo. Donk, se sa m te di, se rektifikasyon sa m t ap pote. Ok, dakò. Mèsi bokou.
Donk, m prale dirèkteman nan analfabèt pa bèt lan, men ban m pran yon. bagay ki monte nan lespri m. Alò Bib lan li ekri sou esklavaj pandan Bib la t ap ekri an. Alò te m di yon grann pati nan Bib lan li ekri sou lesklavaj. Donk, si Bib la ekri sou lesklavaj, antre parantèz, gen anpil bagay y ap di nan Bib la ki pa oblije efase esklavaj lan paske li ekri sou li. Donk, se sa k fè ou pral wè, apre menm Jezi Kris fin mouri, nèg yo toujou kenbe yon seri de bagay. ki toujou ki pa bon men yo toujou kenbe yo e se sa katolik apostoli romen tap fè e sa fè wè syèk sa yo rele yo syèk fènwa se de syèk fènwa kote ke katolik li se sèl moun kap koupe rache li te gen predominans sou tout fòm nan egzakteman donk malgre jezi kris te mouri sa pat anpeche yo kontinye avèk dominasyon yo a alò Analfabèt pa bèt pou nou pou nou vini egzakteman nan kesyon an. Wi, jan yo te konsidere esklav yo, se kòm si se te bèt yo te ye. E nan menm Kòd nwa n yo te ban nou an, m kwè atik 44 lan, li di ke esklav yo se yon byen mèb li ye. Donk, si esklav la se yon byen, menm jan menm jan yon sèpèt, menm jan yon pikwa, menm jan ak yon wou, sa vle di, esklav la li pa t vo anyen, li pa t itil anyen. E se esklav la se te kouch ki te plis meprize. Afranchi yo te gen te gen atik 58 lan ki te pou yo. Men esklav lan li menm, atik yo se te kont yo te kont yo. Donk yo te konsidere esklav yo kòm bèt. Enben esklav yo konnen yo menm analfabèt pa bèt. Se pa paske y ap domine yo, se pa paske yo pran yo yon kote vin mete yo yon kote nan an esklavaj, an kaptivite ki fè ke yo pa moun pou sa, ki fè yo yo yo yo yo se bèt. Donk analfabèt pa bèt, esklav yo konprann. Yo t ap minimize kapasite refleksyon esklav yo. Egzakteman. E yo t ap fè yo kwè sa yo vle yo kwè. Se pa sa esklav yo te vle kwè yo te kite yo kwè non. Sa yo vle. Men kòm kwayans lan li pa vizib, esklav yo te toujou rete avèk kwayans yo. E jounen jodi an la fason ke an Ayiti genyen toujou relijyon sa yo ki ap domine. Eske nou pa remake tou gen toujou menm sans ke moun ki swadizan ap vann yon levanjil la pran moun ki konsidere kòm fidèl la kòm yon èt ki pa gen kapasite refleksyon ke l ka vann ni nenpòt bagay pou fè l aji nenpòt bagay e sitou preche yon rezinyasyon. Bon wi map reponn donk yo toujou kontinye ap fè menm bagay sa yo e se sa k fè m talè a m te di menm apre Jezi Kris nan premye a katriyèm syèk yo nèg yo te kontinye ap vann menm bagay la e ale toujou pou n rive dan le tan nèg yo kontinye fè menm bagay la toujou e jodi an yo kontinye ap fè menm bagay la toujou gen yon sèkt relijye ki dakò sa yap vann ou an menm lèl pa bon fò ou aseptel e malerezman yo gen moun kap swiv yo e moun sa yo yo se de moun ki toujou tèt anba ki pwòp yo fè ou menm ou souzestime pwòp tèt ou. Kapasite refleksyon, kapasite d'analiz ou sou sa y ap di a, ou pran l pou levanjil, pou laverite. Egzakteman. Donk, genyen refleksyon, se, se yon bagay m toujou di, menm lè moun yo ap preche, gen sa yo bay, se opinyon. S on analiz, men ki pa yon fè, ki pa yon bagay ki reyèl. Donk, lè konsa, se opinyon moun nan l ap preche w, se sa l panse. Sa l renmen. Sa l renmen Belinda Vwala l ap di w Ebyen m ba w garanti se nan erè l ap endwi w L ap kontinye manipile w S on teknik de manipilasyon relijyon itilize tou pou yo manipile popilasyon an E w ap wè jodi a majorite moun ki gen gwo pwoblèm sosyo ekonomik yo relijyon pou bokou ladan
Nou toujou nan emisyon Dekolonizasyon Mantal, emisyon ki chita sou liv Ayiti, Haïti, pwezi filozofik pou dekolonizasyon mantal, ki se yon kout plim Prezidan Jean Bertrand Aristide. Nou ap kontinye gade atik ke nou jwenn nan Kòd Nwa la ki nan liv la tou kote Prezidan an li kòmante atik yo. Nou ap kontinye avèk atik 4 la ki di, Si w pa katolik apostolik womèn, ou pa ka pran grad chèf esklav. E Prezidan Aristide pwodui yon kòmantè sou atik sa, li ba l pou tit, Relijyon kadav ou katolik? Presaj kijan ou konprann atik 4 la kisa li diw? Mèsi byen Belinda. Donk nou wè ke doktè an pale sou moun ki te kab ki tap mennen esklav. Nap mete aksan sou sa paske se youn nan teknik nèg yo tap toujou itilize paske si mwen nan yon lòt sèk M pa ka mennen esklav. Si m ap mennen esklav, mwen gen yon mesaj m ka al bay ki kontrè avèk sa yo man, sa, sa e, e, katolik apostolik womèn nan mande a. Donk, se ap toujou nòmal, menm si m ta gen yon enstitisyon, pa egzanp nan jodi, jodi an, gen de pòs, m ka toujou pa konfye avèk kèk moun, menm si yo ta genyen e ase de konesans pou yo dirije ou ankò jere pòs lan. Paske. Mwen gon kote map mennen enstitisyon an. E kote m vle mennen l lan, fòk moun ki ap ede m nan enstitisyon an, li pral nan menm direksyon avè m. Depi direksyon an diferan, ebyen enstitisyon an ap kraze. Donk, pou moun yo, pou on moun te chèf esklav, te mennen esklav, donk fòk ou te nan relijyon sa a, ki se katolik apostoliz womèn nan. Yo wè se yon sòt de manipilasyon l toujou ye. Donk, si m ta nan lòt sektè pa egzanp, mwen vle genyen esklav sou kont mwen, menm si m te afranchi, menm si m te gen lòt pòs, mwen oblije nan katolik apostolik womèn. Nan, pou ki sa? Poutèt pou m kapab mennen esklav. Donk, toujou y ap jwe nan sibchis. tout moun yo, ni esklav, ni lòt moun tou ki nan sosyete a, ki ta vle revòlte. Donk, ou kapab toujou nan yon sistèm, ou vle revòlte, men genyen yon baliz nan sistèm nan ki pèmèt ou pa p revòlte. Donk, relijyon katolik kòm yon relijyon kadav, jan doktè an di l lan, donk, se tout sa yo yo t ap itilize pou yo touye moun avèk de bagay ki pa gen okenn anyen pou wè avèk verite, ni reyalite, men yo jis ap enkilke ou. Y ap enkilke konesans sa yo nan tèt ou, yon fason pou yo kapab manipile ou pi byen.
E ou menm, Zamor, ki sa w panse sou atik 4 la? Bon, m pa gen yon ide kontrè de presaj. Paske se nòmal. Depi ou pa nan kan m, m p ap ka ba w jere anyen pou mwen. Paske m pa konnen ki sa w gen anba men w. Dayè, depi ou pa pou mon kont mwen, ou pa ka nan lòt relijyon, epi ou pral ou pral dirije yon bagay ke m te kreye sou dominasyon relijyon sa a. M pa konn si w konprann. Paske. Yn fwa ke yo te dakò pou yon lòt moun ki vini de yon lòt relijyon oubyen yon lòt antite vin dirije esklav yo, e m ba w garanti, lè nou vin pran endepandans nou lan, sa te gen dwa fèt avan. Paske ou pa konnen kòman moun sa ta pral jwe nan tèt esklav yo. Ou pa konnen ki pawòl anba anba kòmandè sa a t apral file bay esklav yo alankont de kolon yo, de mèt yo, sou sa manniganse kont yo. Donk, se nòmal pou yon moun ki fè pati de yon lòt relijyon, kontrèman ansanm avèk relijyon katolik apostolik womèn nan, pa t ka dirije yon gwoup esklav.
Alò, lefèke atik Kat la mete relijyon katolik apostolik women nan apatenans ou avèk li kòm yon egzijans pou w kapab posede esklav, e nan tan lakoloni nou konn sa sa vle di lè w gen esklav sou kont ou, ou se chèf esklav, èske se pa t yon fason tou pou mete relijyon katolik apostolik women nan kòm leta tou? Èske li pa t vin tounen leta nan metwopòl la tou? Bon wi, nan peryòd sa a, Katolik Apostolik Women nan, li te gen, li te plen pouvwa. E se sa k fè se li menm yo te toujou itilize. Donk, yo te plen pouvwa. Yo, imajine w, yo genyen yon mesaj y ap bay. Yo pa t ap ka bay mesaj la gratis. Si m ap pouse w pou w al jwenn Zamò, men li pa, li pa san rezon. Si Zamò pa yon moun mwen konnen, si Zamò pa, m pa gen yon bagay m vle. fè avèk ou menm avèk Zamor donk m pap janm fè sa donk wap wè katolik apostolik women nan nan peryòd sa yo te genyen anpil pouvwa.
E ou menm Zamor ki jan ou konprann e relijyon katolik apostolik women nan ki te vin tabli l kòm leta?
Wi se nòmal pliske se yo menm nan epòk lan. ki te genyen monopòl vyolans lan, se yo menm ki te domine prèske tout rès mond lan, e wi, relijyon an te vin fè de yo leta.
Anplis de zam sa ke kolon yo t ap itilize ki se relijyon, yo te vin konsidere tou, Anm, Relijyon katolik apostolik womèn nan, li vin tounen relijyon leta, vwa menm leta menm jan n t ap di an, piske se nan non tout bagay ap fèt, tout bagay ap defèt, e pou ou rive pran chèf grad esklav, fòk ou katolik. E nan kòmantè Prezidan Aristide lan ki gen pou tit Relijyon kadav ou katolik, nan dènye pati kòmantè a, Li di ansan pa kab kache odè yon kò ki an dekonpozisyon. Ansan pa kab kache odè yon kò ki an dekonpozisyon. Ki jan nou konprann e fraz sa pa rapò a jan ke yo tap vann e yo kontinye ap vann relijyon an?
Mèsi byen Belinda. Donk, an san pa kab kache yon kò ki an dekonpozisyon. Alò, an san se yon pafim ke mesye, mesye dam katolik yo konn itilize lè y ap fè mès yo ou ankò lè y ap fè sèvis yo, si nou vle l konsa, kote ke y ap pafime, ke an san se yon bagay ki gen bòn odè. Men nan sans sa a, nou kapab konprann ke. pa sèlman an san nan sans literal jan yo itilize l lan, men li kapab senbolize tou pawòl ke y ap bay moun yo pou fè yo dòmi, pawòl y ap bay esklav yo pou fè yo dòmi, pou montre yo ke kote yo ye a li bon, kote yo ye a yo mèt rilaks. sa gen pou chanje lè yo mouri yo pral nan paradi etc donk li kapab toujou gen sans sa a paske se preske 2 tèm ki kapab ale nan menm sans pawòl ke yap bay yo ki se 2 pawòl pou yo fè esklav yo dòmi e ansan tou nan sans literal li tou ki se yon pafim yo itilize pou fè santi bon ankò nan sans lè yap entèpele li espri etc. Donk e nou kapab konprann trè byen menm si yo tap itilize pawòl pou fè esklav yo dòmi, pawòl ki pou fè yo aksepte jan yo ye an, men sa pa ka pa sifi pou di ke yo nan yon bòn wout. E ou pral konprann mesye dam sa yo, ki sa yo te konn ap di esklav yo. Yo te konn rive yon lè y ap menm di esklav yo, pito yo kwè nan sa yo di yo, olye yo kwè nan sa y ap fè yo. Sa vle di se yon fason y ap itilize pou yo fè esklav yo dòmi. Donk, se nan sans sa a m konprann e. Fraz sa a, An san pa ka kache yon kò ki an dekonpozisyon. Sa vle di, menm lè yo ap fè tout sa yo vle, tout sa yo konnen pou montre yo parèt bon moun devan je esklav yo, sa pa sifi, paske aksyon yo pwouve kontrè.
Zamor?
Alò. E m panse parabòl sa ke doktè Jean Bertrand itilize nan kòmantè l lan, li vle di ke verite an, kèlkeswa jan ke ou ta eseye kache l, donk li p ap, li p ap rete nan kachèt la toutan. E gon bon lè, moun w ap manipile ansanm avèk sa w ap di yo, sa w ap fè, sa w gen kòm pratik yo, gen yon bon lè y ap vin konprann ke se pa se pa li menm ki verite a, se pa li menm ki reyèl la e ke lon vèy ou non ou p ap ka kenbe moun sa yo a revòlte kont sa yo ap fè ki pa bon pou yo. E an san pa ka kache yon kò ki an dekonpozisyon si n ap gade atik 4 la tou ki mete aksan fò sou pa katolik apostolik womèn ou pa kapab e vin pran grad chèf esklav, se de zavantaj laloz nou kapab di ke yo tap chèche ofri pou moun yo tou adere plis a relijyon an, e pa bliye ke nan tout premye atik yo nan kòd Noy la nou kapab wè ke yo mete anpil aksan sou kesyon relijyon katolik apostolik womèn nan, e yo tap evanjelize esklav yo tou, preche yo ke sitiyasyon yap viv lan li pa yon pwoblèm. Se konsa li dwe ye, yo menm yap travay yo sipoze obeyi travay latè son bagay ki nòmal pou yo menm, se Bondye ki mandel, se Bondye ki dil konsa se pa ou menm ki fèl, se konsa bagay la dwe ye. Emisyon Dekolonizasyon Mantal nou tap gade atik 3 atik 4 nan emisyon jodia nap raple atik yo yo soti nan zouti sa kòd nwa ki te nan tan koloni yo te konn itilize E atik yo nou jwenn yo anndan liv Ayiti, Ayiti, Pwezi filozofik pou dekolonizasyon mantal avèk Prezidan Jean Bertrand Aristide. Pou emisyon sa sou plato a se te avèk nou Presaj e Zamor. Mèsi anpil mesye paske nou te ansanm avèk nou nan emisyon an. M pa konnen si nou vle plase yon dènye mo, Zamor?
Dènye mo ke map plase se di mèsi ansanm avèk tout staf Radyo Tele Timoun nan ki te envite m a patisipe nan si bèl emisyon sa. Men m jije li pa tap two bèl pou m fini emisyon sa san salye kèk moun ki chè a mwen menm kap tande m nan moman an. Map salye madam Sentrose Bazil, mesye Lifèt Junior Zamor ki se manman m avèk papa m, 2 ti frè mwen Alain Zamor e Olivier, e map salye Bwaye Yveline ki se zanmim e map salye e depui la mairie de cite soleil e depute Garcia Jean e ki se direktè depatman afè sosyal yo Seme Perkens kap fè yon gwo travay pou komin cite soleil lan m salyew frèm e travay ou yo pa anven e ou son konbatan total m salyew zanmim.
Presaj, Merci bien donc nap di merci avec tout moun ki tap tande emisyon sa ki se dekolonizasyon mantal donc pou nou dekolonize mantalman donc gen bagay pou nou fè gen bagay pou nou konprann donc avan nou ale kite nou salye kèk zanmi ki tap tande nou nap salye Christine Dejean ki se manmanm ki ap tande nou Petyonvil map salye tontonm ki se Samuel Dejean map salye Rosemy Jacques e kite m salye Mito Lamarque Evelyne Reginald Lamak ensi ke Lysianise Thomas kap koute emisyon sa. Donk nou salye chak moun, chak zanmi ki tap tande nou. Donk dekolonizasyon an sa li komanse lè ke w konprann kote w ye an ebyen ou konolize mantalman menm lè chèn nan pa nan pye w men li kapab toujou nan tèt ou. Mèsi tout moun, babay a la pwochèn. Mèsi a nou menm yon lòt fwa ankò, mèsi a ou menm telespektatè, telespektatris, oditè, oditris, se te yon plezi pou emisyon dekolonizasyon mantal. te rantre lakay ou nap kase randevou pou yon lòt sòti emisyon dekolonizasyon mantal babay tout moun.